Tout jounalis ki wè kap tande m kounye jodi a, e si mwen kap pale. Nou wè kòman map pale a ògèy? E bay m sot pete la. Ki jan pale konsa? Mwen te mande pou m te fè lapè avèk nèg savyen yo e pou m te sovgade popilasyon an pou yo te ka travay. Tout moun mèt rayi m jounen jodi a, apa nan de jodi a. Jodi a konbyen? Jodi a konbyen? Jodi a 3. Savyen deklare m lagè ak tout nèg li yo. E m p ap tande okenn nèg, ni nèg k ap vin pale avè m, ni nèg se...

Jounen jodi a, pa gen okenn moun m ap tande ankò goumen jiskobou. Depi apati jou jodi a, goumen an deklare jiskaske sa fini. Mwen bliye tout sa k ap fèt, ni nan kannal ni pa nan kannal, mwen di aba pou yo. M pap negosye zam ki nan menm nan a okenn moun ankò kounya jiskobou. Gade lè sa nèg yo vin vòlè bèf lakay mwen sa yo dim? Yo mande m lagè? Pa gen okenn m ap tande ankò. Se fin a sa yn fwa pou tout. Tout bagay fini, tout moun ka alèz. Toutan sa pa fini, moun pa ka alèz. M pa ka priye Bondye pou moun bon lakay mwen yo sèlman? E moun Baye Leon yo?

Fò tout moun jwenn jistis pa yo a. Li pa la, m pa la pou yon gwoup moun, m la pou tout moun nèt. E se moun jako yo. Jodi a se yon bèl travay, m renmen sa anpil. E sa m te bezwen. Lè yon bagay ap pase, rele m, di m sa pou m fè entèvansyon pa m nan rapid pou m ouvri sou non w. Nèg yo te vin vòlè bèf jodi jodi a, anben bèf yo vin vòlè a pral demoute pral tounen anmè nan bouch yo e m pral m pral dèy bèf yo te vin pran nan jou k ap vini yo.
Moun yo ap pale de ti mepri, ti mepri, ti mepri. Se kiyès ti mepri ye egzateman? Ti mepri se yon moun ki sot nan peyizan la. Kote ou wè, kote nan kanpe nan twou blanch la, e moun sa ki te grandi m, ki te voye m lekòl, ki te aprann mwen konn li, konn ekri. Jodi a, pa bay sa ankò, sa disparèt. E sa k pouse m pou m vin jan w wè m ye a. Sa fè tout m ap pale de mwen. M bay tèt mwen pou sa.
Ti Mepri s on moun ki te vwayaje, ki retounen. Di n, esplike nou pasaj sa. Pasaj mwen se pandan m t ap dekri pèp la. M sansib pou sa anpil, pou lakay mwen. Lè m t ap dekri pèp la, kòman y ap fonksyone, yo pa ka travay. Gen yon gwoup gang k ap teworize yo, k ap pote sa genyen. M di, o! Menm kote m ap rele yon moun, m ap pale ak yon moun, lè m ap rele alo, alo, alo, youn nan nèg Mèk sa vin rantre pote fon nan men m. Sèlman l te gen 30 dola nan men l, yo pran 30 dola ankò. E tout sa pouse m pou m vini. Malgre sa m te fè, m te fè yon ti kè w rèd. M di Aken, m travay kou lakay mwen. M pa t vle vini, men Bitasyon voye chache m. Lè n konsidere Etazini, tout moun konnen anpil lòt nasyon ap goumen pou antre Etazini, pou y al viv, pou y al jwenn bèl vi. Ò ou menm ou Etazini, ou deside kite kote sa, nou te kapab di se la paradi sou tè. Ou kite l pou vin osekou de pèp Jan Deni an. Kisa menm, eske ou gen yon lòt entansyon elektoral, swa dizan ou al ou gen yon bezwen brigue yon pòs elektoral? Non, mwen pa bezwen pòs. Etazini se yon paradi se vre, paradi a pou mwen menm se lakay mwen paradi m. Menm si m ta Etazini m ap fè tout kòb ki gen nèt, m pap janm ale se lakay mwen pou m alèz. Paske m pase nan peyi yo vre, m wè tout peyi yo, m kòman peyi yo fonksyone. Ou ka wè de twa gwoup moun met tèt yo ansanm pou yo fè yon biznis. Apre de twa jou ou wè biznis la grandi. M ta renmen lakay mwen konsa tou. Lè m gade moun tèt ekri pèp la ap kriye nan grangou. Yo pa ka fonksyone, yo pa ka travay. La a m pa p kritike okenn moun. Paske la a, se la m konnen yo travay pou yo fè byen yo. Gade tè a. Tè a fann. Menm si tè sa ta pran ki nenpòt dlo, ap pran dlo. Ke pou 3 3 semèn li pap jwenn li pap jwenn satisfè poul poul di lap moute lap moute lap moute sou lap moute tè tande w akoz tè a tè chèch paradi a se vre al nan paradi mwen m sèl e pou rès m ap soufri epi yo kwè nan mwen nan m pa bezwen okenn kandida pou m fè okenn bagay sèlman m bezwen pou lakay mwen Dessalines pat bezwen kandida pou l te ba tèt li Pandan li t ap travay nan esklav, li chwazi di m non l ap bay tèt li pou nou sot nan esklav. Jounen jodi a nou tounen esklav toujou. M chwazi m di lakay mwen pa ka nan esklav. M pa vin pou Jandèmi espesyal, mwen vini pou tout depatman. Kòm yo di gen 10 depatman, m te konnen te gen 9, kounye a yo di gen 10, dyaspora fè onzyèm depatman. M te nan onzyèm depatman an, m chwazi vini. E pa lajan pou m met nan pòch mwen pou m di m pral fè richès pou tèt mwen, pou yo wè m pi bèl moun e m ap mache pran pitit moun nan tout peyi a. Non, m vini. Pou m fè tout moun menm jan avè m. Si m ka mwen degounen pou mwen degounen tou. Epi apre w di kenbe pou kò m. Menm si yo pa t vote m, mete m nan palè a, menm si yo pa t dakò voye m nan palman an, m pa t gen rèv sa tou. Rèv mwen, se mwen wè lakay mwen se yon paradi pou mwen, jan moun ap di Etazini se yon paradi a. Lakay mwen menm se paradi a. M ap goumen pou sa fò. E m ap jwenn depi m pa mouri. M poko ap mouri non, m ap jwenn li kanmenm. Kisa k deklanche konfli ant ou menm avèk Odma nou wè se menm timoun menm zòn nan. M byen di w, lè Odma ap di kosa sa e Jan Deni, sa pa Jan Deni. Jan Deni an gen 52 lokalite ladan l, Savyen se youn ladan l. Gen yon lokalite ki rele Savyen, Ditrèy, Lanbè, Preval. Lachikòt, bay leyon, wap wè gen anpil nèg baleine kavèm nan paske nèg sa yo te revòlte kont e yo paka antre nan bay vòlè. E se poutèt sa mwen kenbe yo anpil, mwen renmen yo anpil e nèg sa yo mwen pral jiskobou. Map fè tout sa mwen gen pou mwen fè pou yo tou. Malgre yo kraze lakay yo, m ba nou. Men jodi a, si wèm chwazi vin la, se kri pèp la m tande, rèl pèp la kap plen, yo paka ale pwosonde pou yo al vann, yo paka travay, yo achte yon angrè kap vann 600 dola nèg yo pran nan men yo yo pa konn ki bon ankò yo pran kòb eskont pou yo tounen achte l ankò nèg yo pran malgre yo pa di angrè yo ka vann nou 2 sak nan diri a nèg yo vin pran nan men yo ankò anvan nèg yo pran nèg yo mande kòb anvan m pa gen 2 chwa se bay. Vin pou n pèp la jiskobou e m ap libere w nan jou k ap vini yo. Kisa pou fèt pou yon bon jou pou w avèk Odma ta chita sou menm tab? Non jamè, sa pa ka fèt. Kote m pral chita avè w yon nèg ki gang, ki vòlè, ki fè yon popilasyon an pase mizè, 3 zan ap soufri la nan tè sa la. M pral chita avè w? Ou panse m ap alèz devan pèp la? Pou m chita devan pèp la kounya pou pèp la wè m chita avè Odma e pou m vini m ap di pèp la sa k gen la? Ou panse m pa gen, m pa gen kote pou m pran kouto, m pa gen kote pou m pran manchèt? E m pap janm kite pèp la fache kont mwen. M ap kenbe liy mwen pwòp ak tout nèg ki avè m yo. Ni patizan m yo. Ou pa dakò suiv prensip mwen an, ou pap la. Se lapolis pou mèt ou malgre Leta pap fè travay li. Ou wè yo pito ap vòlè byen ba moun nan vil Senmak. Nèg k ap fè fo papye pou nèg, pou moun, vòlè byen moun. Tout moun sa yo move sou tout nèt. Pa gen yon moun ki pwopòz pou gen palto sou tou, sou do, bòs mwen pa pwouve, map pwouve sou, e pa pou di nèg sa avyon sèlman map pwouve sou li non, map pwouve sou tout nèg nèt, ni nèg ki pou fè peyi a pase mal, ki pran kòb petro karibe ankò, ki disparèt li a, map pwouve sou yo, jou a pa twò, jou a pa twò lwen, map pwouve sou yo, paske pwen lapli koumanse rive la, menm si nèg kap bay nèg sa avyon bakòp, mwen chè mwen menm di gouvènman menm, si tou premye minis la pale di konsa, li pa pèdi okenn bandi. Ti malere yo mèt pèdi. Gade louko dezi la mesye. Manke pèdi avèl. Se pa mwen menm li tap li tap nan lari a li tap mouri nan lari a. An se ou menm ki epa m sove vi louko. Yeah e mwen pase lèm tande bal ap tire m rele kotèj mwen di kotèj mwen sak genyen. Mesye an rive an rive kapopèy. An rive kapopèy lè m gade m wè nèg yo atè lè m gade m wè moun nan leve menm konsa lè m gade m wè se louko. M di pa wèm di mesye. Ale! Lopital Sen Nikola avèl Sen Mak, mwen map ret nan kafou a. Jiskaske yo mennenn ale, nèg yo vin jwenn mwen, dim lèm vin gade mwen wè misye pran bal tout nan tèt. Mwen, malgre nèg la di se yon jounalis li ye, kap travay nan pwofesyon li. Mwen te di, kap gad sak rivel. E li menm moun ki pa gen, ki pa menm ka, ki pa menm ka pale, ki pa menm ka gen radyo pou pale yo. La, nou wèm la, nou ka pale? E moun ki pi dèyè yo? Wè la, wè konsa? De ase fann li fann fè ou fann li fann. Malgre sa moun ap fouye tou pou jwenn dlo pa ka jwenn dlo. An do, men rèl sa ou m tande. Map mou ap mouri pou yo. E tou, yo kou menm panse mouri a. M poko ap mouri bondye poko ap pranm. Sa map fè map fèl. Jan Suzanne te fèl la. Li te gen tan pou l te fèl la map gen tan pou m fè sa m gen pou m fè. Apre m mèt mouri. Depi tout moun alèz. Mesye yo akize w kòm jwè, depite, profane, kòm se moun ki ta responsab ki mete w anfas yo. Sa w ka di avèk sa? Profane, mwen pa konn profane nanpwen, nanpwen ti. Mezanmi, yo di profane ban m yon milyon goud pou m fonksyone, pou m vini la. Non, nan twa mwa, m ap fè, m ap fè prèske milyon goud la. M ap travay mil senk san dola ameriken. Kontwole, nan yon mwa, gen mwa m ap pote senk semèn, gen mwa m ap pote kat semèn. Pou wè kòf kòm ap fè. Èske m pa gentan fè paske ki pòt ban mwen 1 milyon goud, 10 mil dola ap ban mwen? 10 mil dola menm ki ap ban mwen? Gade pase m pa gentan fè l. Kòb yo di a. M pa kwè. Kri pèp la. Plis pase m, li plis pase ke Fofana, li plis pase gouvènman an, li plis pase prezidan an. Se kri a m tande. Pandan prezidan an fè zorèy li soud, li pa p tande, mwen m tande kri yo a. Mwen vin la. Menm si se lajan m ki te depanse m te ale obò a. M te di manman m te pou fè m. Pa mete kò sou mwen mwen m gen pou m travay pou pèp. M pa bezwen okenn, m pa bezwen okenn kandida, m pa bezwen eli pou anyen, pou okenn pòs. M ap travay pou m wè lakay mwen bèl paske jounen jodi a lè yon moun soti nan dyaspora, ki pa dyaspora soti Etazini pou l fyè ke l vin nan yon peyi paske m vwayaje, je m, m pa gen lasi nan je m. Je m wè klè. M ta renmen lakay mwen konsa tou. Foksyone pandan tout kote gen gwo biding, gwo bagay, gwo biznis k ap foksyone a. La ka mande konsa tou. Wap wè yon bann peyi ta bezwen pran Ayiti. Pou kisa yo vin pran Ayiti? Paske leta ayisi, leta ayisyen. Monchè pa gen leta ayisyen. Mesye yo akize w kòm moun fò souvan ki ale lotbò an, ki al sou plantasyon diri moun yo, ou pran diri yo nan men yo, ou pran tout kòb nan men yo, sa w ka reponn avèk sa? Sa, m ap kite pèp la reponn kesyon sa. Pèp la ka reponn kesyon sa pou mwen silvouplè?
Jiskwi bò wap rive avèk pèp Jan Dehine an, pèp ou an? Kilè wap kite ou? Eske ou gen pou retounen Ozetazini ankò pou fon kite ou?

E pa yon lokalite, e pa yon dep, e pa yon seksyon ki Ayiti a. M vin koumanse lakay mwen, kote m pou tantere a, pou m fèl. Lè yon moun di kwa, o depite ki vou chache m. Se fou. Pa gen yon ki legalite an sa. Ok. Gwo e goun gouman nèk yo la, lè yo pou yon mizangle a, 3 milyon dola m depanse. 3 milyon goud m depanse. M depanse. E pi yo pou yon milyon goud. Mesye m pa konn lajan. A koz de pèp mwen an m soudman avèk m pa konn lajan. M pap negosye pèp mwen pou lajan. Si m negosye pou lajan, gen anpil nèg ki bezwen vin jwenn mwen la. Anpil politisyen ki vin bezwen vin jwenn mwen. Non. M pap mete, m pap melanje lit pèp mwen a okenn politisyen. Sèl m konnen m pa pale kandida. M ap gen yon moun. Lè m di konsa ke pèp mwen an vote moun sa a. Sa pèp mwen vle jwenn li pa jwenn li. M ap pwouve sou. Chak konbyen jou ou chita avèk depite Profane? Depi depi wan pa konnen depi wan ni an pent ni an penti sèm wè depi depi pou fan pandan mwen y ap lage sou fesbouk sou youtube mwen wè li mete li mave komando odma kòm prezidan peyi a kòm premye minis la di a se nèg sa yo yo bezyen ki prezidan peyi a se lè sa mwen mwen yon figi moun yo di se a se pou fan m pa konnen si se fo si se vre men m kebe foto mwen a kòm se moun sa yo le pou fan. Ni anpent, ni nan telefòn, m pa konn pwofàn, ni anpent, ni anpenti. M pa wè okenn nèg sa yo m pale avè yo paske m pap mele je, m pap boukante pawòl pèp mwen an ki fè m konfyans la avèk nèg ki ta fè lapli de bon tan yo nan pouvwa yo. M rete senp pou mwen. Sèlman la, m fè patat, m fè diri, m fè pwa pi devan la. Se kòb sa yo m gen. Al sa m te ta Etazini ki mete m gen fòs toujou m kanpe la pou m achte tout sa m gen m achte pou m ba pèp la libète l. Ti Mepri marye, l gen pitit? Non, m pa marye non, m gen pitit. M te gen pou m te marye, m pa t menm tann maryaj, m te gen marye pou desanm nan, desanm 2019. M pa t menm retann maryaj la paske kri pèp la te twòp nan tèt mwen. Maryaj la pa t ko an favè pou mwen pou m te marye paske san ke m wè pèp la pa t ko jwenn libète pa l la. Se sèl Ti Mepri manman l ap ap pale? Non, papa m gen non 4. Li gen 3 madanm Ariel, mwen ki premye, e a manmanm, mwen se premye pitit manmanm, mwen se premye pitit papam, manmanm gen 8. Lè ou imajine ou manman ou avèk madanm ou ap tande yap di anpil bagay konsa sou ou atravè de laprès, rezo sosyo. Men yo kwè de mwen, yo konn kiyès m ye.
Si ou ta gon bagay pou fè pou pèp, pèp ou an la, aprè 2 jou ankò la, kisa l tap ye? Se libere yo. pou yo fonksyone kò di fò di se moun jan tout moun ka viv pou kò nèg yo mete ba yo se pòtoprens petion vil se nan kapital sa yèm ak gen moun moun deyò se bèt tout ba ya fè mago di goun maladi ka fè ray nan peyi ya yo kèmè tout ba yo la vil moun nan deyò yo pa moun epi lè yo bezè pou vwa yo vin fè chien la mè pou sèt fwa si sa gen limit li E pa pou tounen repanse se Latibonit sèlman non, y ap pèdi, y ap pèdi, y ap pèdi pwa. Men pou afè a ap fè le tou peyi Dayiti nan jou k ap al gen vòt sa.
Sa va rive se ou menm ki al atake nèg Savyen yo? Savyen, m toujou atake, m pa pou di m pa atake nèg Savyen. M ap kouri dèyè vòlè, m ap kouri dèyè nèg k ap fè gang, k ap kidnape moun, konprann, k ap bat pou wè moun ki tankou mwen m la, se jounalis, jan w wè Louko te di fakti a ou te ka fakti l tou.

Di sak di yo te gen bannan, 2 3 jou pa gen bannan ankò. Ou panse moun sa ap janm renmenm? Yo pap renmenm. Ou panse si nèg sa te renmenm, sa vin met sa vin met gen fini elimine deja? Mal non non non baz, m pran baz la. M banm do, m pa dakò gouvènman nan menm, se mwen kap goumen avèk pwòp tèt mwen. Se sa m gen mwen kap fè yo. Bon si m te gen pou fan avè m, ou panse dat m goumen depi le 5 avè nèg yo la, sa fè m pa rive sou yo nèt? Sa fè m pa pran baza nèt? Paske m ap manke minisyon youn, m ap manke bako pou m ba nèg yo manje pou yo fonksyone. Nèg yo gen madanm, yo gen pitit, pou fè tout sa yo gen pou fè. Eske mwen menm m ka pote tout chay sa? Fò m ka rekile bak. Eske m ka kite nèg yo pou kò yo lòbò a? Fò m la. Si y ap mouri fò m epri la avè yo. E m konnen m poko ap mouri. M wè depi nan wout lan la a tout. Pèp la ap swiv ou e m wè vrèman san dout yo renmen w anpil. Sa pou di renmen ankò. Di menm Savyen pral la, menm si yo pa gen yon kouto nan men yo pral Savyen. E sa fè lè nèg yo di bagay yo wè paske pi fò 2 milyon moun k ap goumen avè yo a. M gen anj yo k ap goumen avè m, m gen popilasyon ki avè m. Depi yo tande yo mèpri pran wout la la, pral Savyen, tout moun gen tan veye, gen tan pran wout la yo ale. Wòch, baton nan men yo ale. Konprann? Ki sa k ka fèt pou nou pa nan konfli ankò? Se pa pou sa k ka fèt non.
Nèg lan gentan fè tout sa k gentan fèt, pa egzanp, m moute otè a, epi nèg lan toujou asile ap vole. Chak jou yo vole. Konprann? Bon, sitou si m rele radyo menm. Yon jou m rele radyo a, yon sware y al vole. Kafoupèy. Èske moun ki pral Okap, moun ki pral nan Nò, moun ki prale tout lòt kote Gonayiv yo, èske yo ap tann se lè yo tande gen yon ti pase pou yo mache, pou yo pase? Epi yo ka gen manman yo ki mouri preske mouri, se yo ki ta pou sove yo. Eske ki la ya gentan pou yo kanpe rete ponsonde, sa yo rete senmak pou yo gentan pou yo e manman ap soufri, e ap fede rele yon setefòn akoz yon goup gang ki ret la, pa oken otorite ki di kiyèm di anyen, ni sa yo di ki ki le profan, ki lòt ki di ki se alyem, se fo, se te alyem. Janm sansi pou pèp la, janm sansi pou pèp la tou. M pa konn pale ni pou fane, ni an pèt nan pwenti. Kòman pasaj.
Tout fòs mwen, e fòs pèp la wi. Kòman pasaj Anèl te fè ou nan zòn nan? Nan m pa ko lè sa m te Etazini toujou. Lè sa tout sa m te gen pou m te vini lè di Anèl a fè tout bagay sa yo nan zòn nan m te gen pou m te vini. Lè m ta bat pou m te kolekte, pou m te pale avèk nèg mwen yo, ke m pa jwenn okenn nèg m te gen la anvan yo. Sa k te gen tan al Chili, ki yo bay la tèt yo grafou li. Lè m fè tout kontak m fè pou m jwenn moun m pa jwenn okenn moun. M chwazi Jason di konsa monchè epi ou pap rete se vin lakay ou. M vini pou mwen poukò m. E nan poukò m fè alye avèk bagay ke m te konn ap goumen ansanm. Men jodi a m te konn ap goumen pou byen nou. Kò a yo vini wè bagay la chanje pou nou. Nou wè se gen yon gwoup gang ki soti lòt kote, ki enpòte, ki vin Latibonit la, ki nan pran timoun 16 zan anba gwo zam kenbe nan men yo. Ti moun sa vin pi kriyèl toujou. Pou wè sa wè mwen nan bas lakay mwen, tout ti moun wè do pa lekòl nan foto bwa, nan kale bwa lekòl. Wè jounen jòs nga di de mou, e paske mwen te gen mwen mwen te yon kay nan menm, mwen te gen yon istwa la iti nan menm, ki fè mwen gade de mou. Mwen te gen plim nan menm, fò mwen fwa l pran tou. E sa wè fyète m. Lè yo di manèl vin nan zòn nan. Avè tout odma ap kraze latibonit la nou konn latibonit se gènye se gènye peyi dayiti se lik fòs motè peyi dayiti jounen jodi an ak metal m ta renmen klere atè gen klere atè pou moun wè sa son se meni metal nou konn metal ye mwen menm m chwazi pou m chanje bagay yo e m ap chanje yo epi jovenel moïse a tout prezid m premye minis li a ki dakò pou tout bandi yo ap mache sou moun m ap rive sou yo nan jou k ap vini yo la kòman w ap rive sou yo nan tout fason. Sèlman se bay peyi a chans li. Pou yo vin yon bon moun k ap travay pou yo. Paske peyi Dayiti gen moun ladan l. E pa moun lòt kote nou pral pran pou nou fè peyi Dayiti. Peyi Dayiti gen moun ladan l. Jan ou ka chwazi fè sakrifis ou dakò vin nan kote ki kote tande zam ap chante chak jou ou dakò fè sakrifis pou vin la. Paske ou vle travay pou peyi ou. Gen moun tou ki ka travay pou peyi yo pou lakay yo chanje. Gen anpil dyaspora ki konnen bèl. Pwòp la ye pou e timoun e ti fanm pral manje pizza vye tounen petyonvil e sa pral bezwen men fò yo ateri pou popilasyon wòw tande pou popilasyon wòw wap travay pou yo ok poukisa popilasyon renmen m paske m bay m vle bay sanm pou yo poukisa Gen moun ki vle bay san yo pou peyi a tou, men yo anbarase moun sa yo. Gen moun ki bezwen sot Etazini vin fè vitiblis yo, gen yon gwoup nèg ki mete an otaj ki di moun sa yo pa gen plas yo la. Yo fè, yo lage komèsan nan mouda w, lapolis nan mouda w, tout moun, kalite moun tout nan mouda w. M te nan prizon, gen yon patnè se ki rele, kòman rele misye rele ankò? Sa pase nan bouch mwen la wi. Yo arete misye pou ki sa l ye? Pou diri l, pou tèt byen l? Yo arete l, si nèg sa vin lap vin fè lap vin fè lap vin fè yon bòn bagay nan peyi a, yo bloke l nan wout. Devan gwoup nèg sa yo ou paka grandi, nèg yo pètèt de Boulos, Akra, lòt, se sila ba Meyz. Moun sa yo ou paka grandi ba yo. Se sèlman yo menm ki la ki pou rache, koupe nan peyi a. Pase tout gouvènman kap moute, an favè yo l ye. Demen se yo menm si ou wè Boulos kap voye moute a manti. Kòp pala gen dèfen deja. Kwa lap bat pou l travay pou l wè lòt nèg k ap vin moute a pou l vin alye ansanm avè l ankò. Sa pa gen sa. Tout tan m la, Boulos, banm di w, nou tout vre di se di w sa. Bat mwen an tiye m anvan mesye. E m pap kwa k mouri. Menm si yo fè sa avè tout kòm nan depans m pap kwa k mouri papa. M pa sou kont tèt mwen. M gen mèt. M gen yon kontra. Lè kontra a bout e lè sa. Kontra a ki kontra l ye? Lè m fin libere pèp mwen. Popilasyon ayisyen ayisyèn yo. Pou m di mouche m delivre nou jounen jodi a. M mèt mouri kounye a. M pa bezwen m pa bezwen gen okenn anyen. M mèt mouri. Lè sa a m ap mouri. E pa nou sèlman pou gen kòb nan peyi a. Mèsi.